Siw vle viv avèl pa chèche konn pasel sa ka toumantew fòk plede doute.
Koman nou ye guys sa kap fèt sak pase John Peterson zanmi paw la antre lan kay la nou kontan chak fwa nou jwenn privilèj sa se yon onè chak fwa nou jwenn okazyon pou nou pote yon nouvo video pou ou. Jodi an mwen pote yon gran gran sijè pou nou kote ke mwen pral pale de 7 erè pou pa janm fè. Tande m byen guys, sitou map pale avèk gentlemen yo, mesye gen 7 erè Pou nou pa janm fè lè nou apèn ap koze avèk yon fi. Toudabò, pèmèt mwen di nou mèsi, mèsi ak sipò nou. Chak fwa ou klike sou videyo an, chak fwa ou pataje videyo an, chak fwa ou abòne, Ou met on sourire sou lèv nou e sa pèmèt nou kontinye ak travay la. Toujou kòmante guys, se an fonksyon de sa w di, nou menm nap pote koreksyon. Mèsi pou sipò w. Avan mwen kontinye avèk sijè sa ki se 7 erè Ou pa sipoze komèt lè ke ou apèn ap koze avèk on fi, mwen di w pran w ti pasyans, m ap vini. Guys, mèsi pou pasyans nou. Jan ke m te anonse li, gen 7 bagay Kèlkeswa jet le men pa ta sipoze fè lè ke lap koutize yon fi. Nou tout konnen lè ke antan ke jet le men ou chwazi al pale avèk yon fi, ou dwe met nan tèt ou, ou nan gè, ou nan batay. De se fèt, ou dwe toujou gen yon mantalite ganyan ke le meyè gagne. So, san nou pap twò antre nan twòp detay, Ann antre nan premye erè ke ou pa ta sipoze komèt. Baww. Wè guys, ou pa dwe janm mande fi an konbyen nèg li pase deja. Ou pa pwofesè statistik, se pa jeyometri kap fèt, se pa analiz kap fèt, donk toujou evite. kestyon sa ann pati pou dezyèm erè an baw. Guys tandem byen ou pa sipoze janm mande fi an poukisa li te kite nèg la ou pa FBI ou pa CIA. Ou pa gen nil dwa pou ap mande l sa, okontrè ou la pou yon misyon byen detèmine, ou dwe ede l bliye nèg la, non pa la pou ede l sonje nèg la. Ok guys, anm pati pou twazyèm nan. Baww. Guys, jan ke ou konnen mwen konnen, fanm 5 a jou pa mal pou repare. Kout manchèt nan dlo, pa janm kite mak, pa janm mande yon fanm konbyen fwa li fè sèks deja, se pa sa le sijè, e pa sa ki enpòtan se moun nan konnen le pase sè di pase, ou dwe wè le prezan. Ann pati pou katriyèm pwen an, baww! Wè guys, ou sipoze trè pridan pa janm pase pou pi bon pa rapò a ex li pase deja. Si tout fwa yon jou li ta deside ou pale de ex li, toujou fè yon sòt ke Pou w pase sou sijè a, ou dwe met yon sèl bagay nan tèt ou, objektif ou se fè l viv yon lanmou ke l pa t janm viv deja. Èks li pa ta sipoze kapital sijè ou. Dakò? Menm si l ta vle pale de sa, toujou fè an sòt guys ou trè rezève nan sa l ap di w yo paske dèfwa fi an konn fè an sòt ke l ap gade kote ou ye e ki eleman de repons wap ba li fòk ou prudan nan sa ex li pa enpòtan pou ou sa w vin fè a se jènjan w vin mete deyò se djètlemen ou vin mete deyò donk ex se du pase pa two antre nan sijè ex li ann pati pou senkyèm bagay la ba w. Guys ou dwe trè trè prudan ou pa nan ofri fanm lajan pou fanm renmen avèw an bon djètlemen so si ou wè gen yon mank ou wè gen yon bagay ki sipoze fèt ou jis fèl men depi wap koze ak fanm nou pa sipoze mete lajan devan so anpil gason konn tonbe Nan lagom sa nan labou sa yo toujou komsi nan fè yo wè non met jèn yo andeyò pito kapasite jèn yo fè fanm nan krezi nan ou menm ke se lajan ou pral met devan ou ka toujou fon jès an bon jèn jan ou fèl men pa komsi moutre lajan se li priyorite a ann pati pou sizyèm bagay la baww. Guys ou sipoze trè trè pridan kòman ou paka fèt rankontre yon fi ou rankontrel nan jodi nan demen si Dye vle ou gendwa ap di fi a cheri m renmen w m damou w san ou m paka viv m paka viv san ou. Yow come on ann eseye moute nivo a nan 21 èm syèk sa bon djetle menm pa lan di fanm kem renmen w m damou w sa w fè w fèl ou ap mete real talk ou mete real talk epi dja ou rive sou moun nan nou damou bout feeling ok men djetle menn nan paka lan di fanm nan l damou li pa bon lè konsa ou tonbe. ou diminye sou pwobabilite pou ta bon nan moun nan. Gen nèg ki pran nimewo fanm nan jodi, nan menm jodi an, 20 minit pa pase, li gentan ekri fanm nan cheri m renmen w, m ap fou pou ou, m pa ka viv sou, san ou padon. So, ann evite pwoblèm sa dakò? Ann pati pou setyèm bagay la guys. Baww. Wè guys, memorize sa byen guys, bon gentleman nan pa lan mande fanm prèv wap mande fanm nan eske m ka ba w depi feeling nan pataje, depi plezi an pataje wap gentan wè sa nan souri fi a, gen yon ti souri fi a gen pou ba ou anba anba, sa wap fè a se jis fè l. ou fini, ou pa la mande fanm eske m ka bo, eske m ka manyen w non, non se yow kòman m te kapab di sa ou dwe swiv reyaksyon fi a lè w ap koze avèk yon fi tout ti aksyon konte tout ti souri konte tout ti jès guys konte sa w ap fè a ou jis fè l ok so. Ou just fè sa w gen pou fè, ank rale moun nan ou bo l. So sa ka rive ou bon sa ka rive ou pa bon. Men bon gentleman nan pa nan mande fanm eske mwen ka bo w. Mwen ka bo l pardon. Mwen te kontan la ansanm avèk ou, mwen sot pote 7 bagay ou pa janm ta sipoze fè lè ke wap koze avèk yon fanm. Si w renmen travay lan, pa neglije abone avèk chanèl lan, kite yon like. Kite yon kòmantè, se te yon plezi pou m te ansanm avèk ou. Baww! One love guys, mwen renmen nou anpil.